An, se nan sa Lò Sendy te ye la. E Lò Sendy gen sè, li gen pitit, epi l ap mache bwè kleren nan tout a lari a? Hey Jezi! Fò mwen ba Naïland ak Ericka koze sa a. Fò mwen ba yo koze. Epi,
lòt la ale, li pa wè sa pi fè non.

Bonswa. Oh, talè pitit, talè pitit. M ap rele ou. Ok, men yon moun. Kiyès sa? E pa Lòsendi?
Kiyès ou ye?
Kiyès m ye? M pa konnen moun ou te bay kalòt la.
An palan de kiyès. Wap konnen kiyès. Koute mwen e pou sèl moun bèy kalòt.
Ou konn sa m vle di w la. E pou sèl moun bèy kalòt non. Ti fi k te mete ti kolan ble a mayo blan an. Ou te bèy kalòt la. Humm.
An granmoun ou ye. An granmoun m ye hey. Ebyen jodi a la. Wap vin di m ti. Wè jodi a la. Swa w bat mwen oubyen m bat ou. Fò m renmèt ou kalòt la. Paske m pap dòmi ak kalòt ou.

Lap frekan yo fò avèg lan frekan ou wè lè ou rive basinen vwèy basinen sou moun ou banm kalòt enben fòmò moun fòmò ou te vin moutan wèy pou te vin bèy kalòt. Pokipo map wèy remèt ou tout sou ou banm la men pou oh ki mwen gentan fè la. Menm kanpe devan ou wap mandem ki kote m te tan fè lan sou moun yo fò avèg lan sou moun. Monchè wap kouri wap kouri wap kouri.

Kiyès ki konnen mwen sè a lò sendy. Kap mande pou lò sendy a w lap chèche lò sendy pou lò t rejwi li paka wè y oh lò sendy gen pitit pitit la rele li dèyè son m mete si m pa konnen y m di wi m konnen y m di men m pa konnen kote y rete lò sendy gen sè wi. Woww.

Frekan. Lè w rive basinen pou w basinen tande, se fanm ou ta vin moutre fanm ou te vin ba fanm ou kalòt. Eklere, eklere twòp. Epi twòp tonbe, twòp pale anpil ansanm avè w banm sa w wè.
Mwen m panse la se m san fanmi wi mwen. Menm mwen tou m panse li san fanmi paske m tande lap bwè kleren nan tout lari a. Ah ou kaka kleren nan se m diye wi ti. Pagen mwen tout jounen se bwè kleren. Kilè sa m rankontre.

Ou gen pou jwenn afè. Ok. Pa gen pwoblèm.

Wouyy mezanmi Hey M santi m pèd twòp tan lakay la Jodia m deside fon ti mache la Kounye a menm m konnen m pa konnen ki kote m ap pran non Jezi Wè m ap mache

Jodi a nou wè nou pa twò lekòl la.
M te gen yon bagay m t ap regle sa ki te koz ke m pa te ale lekòl. Ok. Epi tou mache m ap mache la wi m mwen kontan ke nou la. M byen kontan pou ou. E kote a pou ale?
Kote m konnen m ta pou ale piti. M te kwè m santi m santi m chita lakay la twòp epi apre sa m te fon ti vin mache la.
Nan li ou menm tout jounen fèmen anndan kay fèmen anndan kay ou pa janm soti deyò.
Se pa mwen ki ta vle non pitit ou konnen kòman granmoun yo ye. Granmoun sa yo menm granmoun lontan sa yo gon sistèm lan yo. M pa konprann ki sistèm granmoun sa yo gen menm on ti fèt menm si. Devan lakay ou gen ti pwogram yo ap kite w ale. Mwen m pa konprann yo menm. Ban mwen e konsa bay mwen. E pa ban mwen. Sèl lè lekòl la ap fete wi men men nan fèt. Konsa manman m ye tou piti. Men m on ti pwogram iv ap kite w ale. Mwen m pa konprann manman m menm. Manman m menm.
Wi. Tanbe bon nal a ko kote wap mache a. M nale nan mache map mache m poko konnen ki kote map rive. Anayy montre. Kote ki fè nou plezi. Ebyen anayy montre m zòn nan nou konnen m pa mache twòp. Tèlman konnen m konnen zòn.